Dosye Tony Mix Tony Mix Eske Tony Mix lach? Eske Tony Mix bay manti? Yon ansanble de kestyon m pral debat avè nou. Lè m ap tande Tony Mix m anvi bay Fresh rezon. Paske lè yon nèg w ap viv nan peyi Dayiti, lè yo rele w ou pa ale, aksepte ke yo pral poze w kestyon. Bon wi Yo rele w ou pa ale aksepte ke yo pral poze w kesyon Izo rele w ou pa vini ou gen pou reponn kesyon Ti Lapli rele w ou pa vini ou gen pou reponn kesyon Lòt nèg rele w pou al jwe pou yo ou pa vini aa to ou ta w ap gen pou reponn kesyon E gon bagay pou konprann pa bandi yo menm lè w wè yo pa byen papa yo konn dèfwa pale wi On bandi konn gon pwoblèm ak yon moun Epi moun nan al refijye nan baz enmi an. Epi li rele enmi an, li di, A m konn ou gen nèg lakay ou la, fò w ta manje l mwen wi. Pandan yo nan gè a wi. Konprann sa byen wi. Sa se yon reyalite mwen m viv e m konnen. Pa egzanp, lè m pran egzanp Ti Ougan. Ti Ougan te gen yon seri de sòlda ansanm avèk li. Lè Gabriyèl rele l, Gabriyèl nan Bwouklin, bon m an m pran egzanp yon sòlda ki rele Richa. DJ ti ougan ah fò ta banm ti grenn sa ay e tankou son fanm nèg la wè epil renmen li di fò ta banm ti grenn sa ay fò ta touyel pote ban mwen wi oubyen potel ban mwen vivan ti ougan di ebyen frèm si w ka vin prann vin prann se nèg ki pa janm likide soldal li di si w ka vin prann vin prann e sak fè w wè iska te gen anpil pwoblèm paske li pat kapab rive manevre ti ougan jan poul te manevrel lan donk ou pa wè kounya kòman bagay yo ye. Ah ben! Il a la main sur la manœuvre! Bon, ok, pou m di nou byen koze Tony Mix lan, te kapab gen presyon. Alò fò m di nou ke nan ka Tony Mix lan, pa t gen presyon. Mwen m mennen ankèt mwen, paske yon jounalis ou sipoze yon bon anketè. M mennen ankèt mwen, m wè pa t genyen ankenn presyon ki egzèse sou Tony Mix. Par le simple fait ke Tony Mix ka ap chache pou sekirite l garanti, Tony Mix te aksepte pou l al jwe nan Vilaj la e Close la li te fèt depi mwa Oktòb. Depi nan mwa Oktòb, Tony Mix te aksepte pou l al jwe. Cette histoire d'appel téléphonique à deux heures du matin, il n'en est pas question. Paske te gentan gen yon akò. Sèl sa pou Tony Mix te di nan live li an, M dakò m t al jwe. M jwe pou Izo. Paske m ap pase chak jou nan Matisan. Eske nou konprann? Si misye te vini avèk sa kòm prèv pou dire ke, Ekoute, gon sèl fason pou m pa t jwe pou Izo se kite peyi a. Men lè nèg la rele w pou w al jwe pou li, ou pa al jwe. Bon m pral di nou yon bagay. Eske nou konnen? Men, ban m di w, avan m di sa, Tony Mix m gen pwoblèm. Lè w di, ou pa t konnen, patati patata. Tankou jan Dimy Danje di an. Enben se kòmsi w te kab rive nan vilaj la tou. Ou bay izo yon souflèt e sa pou te fè. Ou pa konprann non. Bon. Tande byen. Nou tande sa m di nou an. Tony te gen pou l te al jwe. Li konnen nouvèl la depi mwa oktòb. Dayè te gen yon flyers. M kwè te gen yon flyers nèg yo te mete deyò. Men ki pat gen non DJ yo. Epi ki pat al jwenn gwo medya yo tou. Tout a ete planifye. Kounya la men sa pou n konprann. Men sa k parèt danjre. Ou wè aprè Tony Mix fin fè deklarasyon sa, èske nou konnen Tony Mix al pase nan Matisan? Pandan Tony Mix pase nan Matisan, mwen m di nou m gen dwòn mwen atè a, lè Tony Mix ap pase nan Matisan, Solda izo yo ki nan matisan wè Tony Mix ap pase paske yo konn machin nan e fòm di w byen wè nan kesyon bandi fòk ou fè trè atansyon avèk bandi wè Tony Mix di w li konn ap pase nan matisan nèg yo ap rele l bal respè yo wè l sou gwo bout prado patati patata ebyen Tony fòm di w nan moman w tap pase nan matisan aprè w fin fè deklarasyon sa ou manke mouri ou manke tonbe Tony. Ou konn sak fè w manke tonbe brother? Humm lè wè w ap pase a nèg yo wè w yo rele izo ou tande brother yo rele izo yo di men Tony mix ap pase la men ti limena ap pase la kisa pou nou fè avèl chèf solda sa pral gen pwoblèm wi humm paske izo ka konprann se solda sa ki banm enfòmasyon e poutan se pa vrè epi izo di solda yo mesye Bay Tony mix vag, li pa konn sa lap fè a, nou pa nan dosye Tony mix lan pouko li la, nou met dosye a atè. Tony mix ou te ka mouri aprè ou fin fè deklarasyon sa. Donk li te pi bon pou pat pale, ou te aksepte kritik ou epi tout bagay fini. Ou byen ou fon live ou di bon ok mal jwe pou Izo, nou konnen konjonkti peyi a, nou konnen kijan sa ye. Paske gon bagay pou konprann wi Tony mix, m pral eksplike w byen. Jounen jodi a ou cho, men ou konnen an Ayiti se yon dosye k antre yon lòt. M pap defann ankenn nèg, men map eksplike w yon reyalite. Sa ka rive yo koupe viza w paske w t al jwe pou yon chèf de gang. Men, pandan w t ap pase Matisan tou ou pa t al jwe pou Izo epi nèg yo fè tèt ou. Ou mouri. Donk ou mouri pou de tou je w. Menm moun sa yo jounen jodi a la k ap joure w la, yo te kapab di, a, pito w t al jwe pou Izo wi. Aprè sa w ta kite peyi a. Ou pa konprann non. Tande byen, sa ka rive anpil vwa leve, yo fè koupe viza w. Men, Tony, menm moun sa k ap koupe viza w la brother, se lakay yo wi anpil zam soti. Se lakay yo wi anpil minisyon soti. Menm moun sa yo wè k ap bay sanksyon jounen jodi a la, si moun sa yo te vle ede nan batay kont bandi, kont Izo, kont Ti Lapli, kont G9, kont G-Pèp, kont Kanaran, Kont Vitelòm, kont Lanmò San Jou, ebyen, se menm moun sa yo, yo te kapab ede nou fè sa. Yo te kapab koupe tout koulwa bal k ap antre nan peyi Dayiti. Gen anpil zam k ap vini. Ou wè nèg Ti Lapli yo te pran yon zam la a, lè yo potko fè lapè ak Kris la. Yo di zam sa a se Ozetazini l sòti wi, Ameriken, atansyon pran fòm kò ou. Ebyen sa w ap di la a. Ay mesye bagay yo rèd. Bagay yo rèd. Tande? Sa vle di ou wè menm moun sa yo ki pral bay sanksyon. Ebyen se yo menm ki a la baz yon seri de pwoblèm paske yo konnen si pwoblèm nan rezoud nap viv twò byen.